O pwen ke li menm rive ap di ki de moun kondane l pa gen okenn jijman nan men li kapab pwouve pou ta kominike nou plizoumwen sa l ap di yo. Donk nou estime ke gon prensip an dwa ki esansyèl, e sa je le di pou lè etidyan an dwa, pou lè fiti jurist, gon prensip lan dwa ki rele lan kad pwosè konsa le principe de l'égalité des armes. Se goumen nap goumen avèk la pawòl sa yo rele la dyale alò l'arme de la dialectique la e pa avèk zam vre fizik men se avèk pawòl e se sa nou aprann avèk liv yo nap goumen donk si w rale yon bagay yo ba w 10 minit pou w fè pa w la si m pa vle 10 minit lan mwen menm

Je patisipe a de etid kote m gen 13 nasyonalite chak jou yap pwese m twalèt sa m wè w lè w pwose etsetera 13 nasyon ap swiv ou lè w pwose fò yo wè bon bagay pase imaj peyi a enpòtan pwose sa se yon pwose istorik 200 ane timoun yo pral etidye pwose sa gen de pyès ki mansyone la fò moun ka al nan achiv pou jwenn mòd kesyon ki tap poze dokiman ki te depoze yo pa ka ap jwe yon pwose konsa. Yo pa kab jwe paske peyi a ta renmen gen de twa verite. Ne serès ke verite jidisyè, men omwen moun yo an gon bay kap ke yo renmen kap fèt la. Ti moun ki al lekòl yo a di an monchè m renmen bagay sa yo kap fèt la. Banm kontinye etidye men si yo wè ke. Y a pas de d'equite bon on bon la je peux je pa parle de d'egalite men ekite an ta di w bon moun 15 minit ou bay lòt la 13 plizoumwen depandaman de sa l gen pou di men Eske ou satisfè de entèpretasyon an? Bon entèpretasyon an tou on e kèlke pa nou kapab di.

Men nou kapab konprann, e nou menm nou obsève sa, jan tout entènot yo ap di anba pòs yo tou, gen moun lòt moun ki pale lang lan. Donk, se tan tan an tan pou ap eseye fè de koreksyon tou. Lesansyèl, se youn k ap konplete lòt. Si nou wè gon bagay ki kòmsi pa repete nan sans li, tankou mèt la t ap di, yo bat li, mo bat la pa t parèt. Donk, apre sa nou di, se bat li e kolo bouyon di yo te bat li.
Alò, chè mèt, èske nou gen, èske nou gen de rekòmandasyon, paske nou remake gen nan kliyan yo, nan kliyan w yo, ki pale de palasyòs palasyòs, de lòt moun, moun sa yo pa an Ayiti. Èske n ap mande a, èske n ap mande a tribinal la pou fè ekstrade moun sa yo vini pou pwosè a ka kontinye? Anben, yo te pa ki vote, yo se di yo, di yo, paske yo te, yo te nan menm sitiyasyon, yo te kapab ka rive menm sitiyasyon jiridik. Yo wè pa yon kou de maji. Yo vini, moun sa yo disparèt yo pa konn kote yo ye. Alòske yo menm, men yo la a, y ap sibi yon rigè, paske se se nan menm kontinan an nou ye. E kant je ete konsilte, kontakte pou se pwosè, on nous a demande de faire en sorte que les droits des Colombiens soient au moins respectés, les droits de l'homme, les droits inhérents à la personne humaine. Kisa kisa m vle di par la? Nou sòm dan le kontinan ameriken. Il ya la konvansyon amerikèn de dwa de lòm ki ki di kòman pou pwosè fèt de manyè ekitab. Ebyen gen yon ansanm dwa moun nan genyen, dwa a yon entèprèt, menm kòd penal an Ay, kòd enstriksyon kriminèl la di sa tou. Ou imajine w pandan nèg a lapolis kenbe nèg yo, yo fè 2 zan etsetera fè mouvman avèk yo, yo yo di yo pa gen dwa a yon avoka, yo pa ba ou posiblite pou yo tande yo ak avoka. yo bay anpil presyon yo gen di yo pran anpil baton e aprè sa yo di w yo fè yon signe de dè lòd ke yo pa janm konprann sa y ap di a sa yo si nou bezwen fè yon ayiti ki jis se pou nou kanpe sou baz sa a tout moun metrize emosyon yo se swa nou fè leta se swa nou fè pwosè ou byen si n ap fè yon lòt bagay a moun yo n ap fè l paske depi w di pou w pa fè pwosè fò w respekte tout lè règ de pwosedi e sitou lè dwa de lòm an matyè de pwosè penal. E se sa, c'est ce qui nous a été demandé, fè an sòt ke minimòm dwa ke Kolonbyen yo genyen pa rapò a la konvansyon amerikèn de dwa de lòm, o mwen bagay sa yo respekte. Dwa a yon pwosè ekitab, dwa pou moun nan defann tèt li, pou l gen latitid de tan pou l poze kesyon, pou l chèche konprann. Paske sè jan la, jiska mentnan mesye, nou kapab konstate l, ils sont, kenbe de ekspresyon sa yo pou mwen pou timoun ki lekòl yo, les dindons de la farce, Lè nou rive chèche kont pou sa fè Ils sont des boucs émissaires jusqu'à présent par rapport à sa ou konnen. Se tankou gon fèt k ap fèt la, ou di mesye fò n gen vyann wi. Enben, yo wè de kabrit sa w ap pase la, yo pran yo, yo fè vyann. Men mesye yo pa konn poukisa fèt la, yo pa konn ki moun k òganize fèt la, yo pa konn ki moun ki moun. Vwala! Ils sont trompés. Ils sont arnaqués. Vwala! Swivan, swivan sa ou di yo la, Mèt Terminus, e swivan tou sa de, alò youn nan Kolonbyen yo di la, yo di. Gen youn ki te akonpanye Palacios Palacios. Nou konnen gen nan moun sa yo ki kondane. Ok. Gen nan moun sa yo ki kondane Ozetazini. Eske ou panse. Tande, tande, tande.
Se sa majistra sot di la tou. E pa selon mwen menm. Tande. Marketing de la justice La justice a Dieu dit en Vilaire un Jeremyen que j'aime La justice ne vit pas de zen Depi w gen zen wap di men sa w tande yo di w pa gen prèv mèt veye kò w Menm ou menm ki reprezante leta si w fè twòp gadi yo ka revoke w Dezyèmman ou ka wè ou fè yo kondane leta pou denonsyasyon kalomnyez bon ou vin ap di de bagay ou pa genyen nan men w Pou nou pran l kòm yon verite jidisyè oubyen jiridik omwen fò w gen yon bagay Men ou alon m jis tande yo di Bon esi e pa vre Mesye nou paka pran peyi a epi e swa nou kraze peyi a nèt nou fè yon kado l kòm yon lòt eta kòm yon lòt pati yon lòt teritwa oubyen nou nou konsolide la lendepandans ke Desalin kite pou nou mesye fò nou serye.